Bondye beni nou zanmi m yo nan youtube, zanmi m yo nan facebook, zanmi m yo nan whatsapp e nou konnen jodi a se mardi ki 3 out nou vini jodi a pou nou pataje ansanm avèk ou etid la nou konnen nou t ap pale nou te pale de la nesans de legliz

Bondye beni nou nap priye ansanm nap ansanm pou nou di Bondye mèsi pou sal fè pou nou e pou sa lap kontinye fè pou nou nan lavi nou e mèsi senyè Dye pou gras ou mèsi pou fidelitew mèsi pou grandèw. Mèsi Senyè Dye pou amou ou manifeste anvè nou menm e nan moman sa Senyè Dye nou mete peyi dayiti devan w Jezi lakote Senyè Dye nap mande w yo pou di yon mo pou peyi dayiti o lakote Senyè Dye nap tann yon entèvansyon w Senyè Dye pou peyi dayiti. E nan moman sa a, Senyè Dye, nou menm ki sèvant ou ki va rantre nan etid, e kòmansman etid la, Senyè Dye, li va yon, li va, ou va pran plas nan li menm. E li va yon benediksyon pou chak moun k ap tande etid sa a. E nou pa pou yo antanke nou bon Senyè, men nou pou yo nan non Jezi ki vi ki rèy o syèkldèsyèkl. Amèn. Bondye beni nou zanmi m yo nap komanse etid la e nou te nou di ou jodia nap pran poukwa legliz devetel prendre nesans apre la pannkot e nou te poze kesyon sa ki dwa Vous portez à réfléchir, Legliz n'a pa pri nesans avan la Pannkot pou de rezon. Legliz pa pran nesans avan la Pannkot la pou de rezon. M ap di nou rezon an. Premyè rezon an se Legliz n'a pa pri nesans avan la Pannkot. Paske le Sent Espri jou en wòl enpòtant dan la nesans de legliz. Lè nou gade 1 Korentyen 12 vèsè 13. E tèks sa li anseye nou ke tou lè kretyen son batize du Sent Espri, Pòl pale du fèt ke de notre conversion Daprè depiw depi ou konvèti nan pran afè di ou konvèti fin ou fin konvèti ou chita la non depi ou konvèti ou dwe batize se sak fè e apotr Paul te pale li te di ke lè yon moun fin konvèti se lè sa ou fin gen konvèsyon L Sentespri vin abite nan ou menm, se pa pandan w batize a Sentespri pral abite nan ou non. Non. Depi w batize, Sentespri, depi ou konvèti, Sentespri vin nan ou menm. Paske depi w vin, depi w fè konvèsyon w, sa w te konn fè, ou pap ka fè yo ankò. Ou vin yon moun diferan. Se sa k fè. Kounye a la menm, Pòl te pale, l te di, Lè w fin konvèti, depi w fin konvèti, Sentespri vin abite nan ou menm, e se nan bi sa a, kounye a la, ou vin fòme yon sèl kò avèk Jezi. Ou vin fòme yon sèl kò, epi kounye a la menm, ou vini, kounye a la menm, ou vini, ou batize, ou vin batize, Dapre di Sentespri ke nou devon manbre di kò. Lè w vin batize, kounye a w vin manm kò a ki Kris, di kò de legliz de ou vin lè w fin batize ou vin manm di kò de Kris ki è legliz inivèsèl. Se tout sa nou gen pou nou m toujou di nou, nou pap ka fè videyo a long, pae lè nou fè videyo a long moun pap menm tande l menm pase lap twò long. Se sak fè nou ale byen rapid. Epi kounya men menm legliz ne pouvè pa egziste avan avan la venir di sentespri. Le jou avan la venir di sentespri le jou de la pannkot. Nou nous antrons dan legliz inivèsèl pa le batèm di sentespri. Nou rantre nan legliz inivèsèl la pa batèm di Sentespri lè w batize, depi w fin fè premye, ou fin konvèti, kounye a la a menm ou vin fè pati, Sentespri vin abite an ou, kounye a la w batize, ou vin fè pati kò a, ki lè w fè pati kò a, kounye a la a menm ou fè pati kò a, ki kò de Kris. Enben ki kounye a la ki e legliz inivèsèl. Bon nou gen dezyèm pwen, dezyèm rezon ki fè legliz na pa pre nesans avan la pannkot. Paske la mò de Kris jou en wòl enpòtan dan la nesans de legliz. Legliz ne pouvè pa kòmanse avan lamò de Jezi Kris su lakwa. Poukisa? Kris, sè Kris ki a fonde Legliz, e sè pa son san ki l a fè sela ve di ki l devè mourir su lakwa avan de done nesans a Legliz. Daprè Akt 20. Vèsè 28, Legliz de Dye ki l sèt akiz pa son pwòpre san. E se konsa ke jodi a nou m pou pa p rete tèlman long, nou pa vle fè videyo a tèlman long, nou pa p rete tèlman long. E nou konnen ke pou n ap fini, nou n ap fini avèk. Pati legliz la, la fondation de l'église jodi a. Kounye a la menm nou te konnen ke yo di nou, nou t ap etidye la fondation de l'église, l'assemblée de tous les croyants en Jésus Christ n'existait pas avant le jour de la Pentecôte, c'est à dire que dans l'ancien testament et même quand Christ était sur la terre, Sè poukwa Kris a di, Je batire Mon Egliz. Letènèl a pwopriyete, sè la pwopriyete de Kris. Legliz è la pwopriyete de Kris. Legliz a kòmanse le jou de la Pantkot. Ou lè disip resevè dis le Sentespri. E anviron twa mil. Twa mil am te sove epi yo te batize. E zanmi m yo, pou videyo a pa tèlman long epi m wè gon lapli k ap tonbe, e kote m ye a se nan machin mwen ye, n ap poze kesyon nou jodi a, n ap poze, vrè ou fo, legliz egzistè dan le nouvo testaman? Vrè ou fo, legliz egzistè dan le nouvo. Testaman. Ke siyifi lemo Pannkot? Ke siyifi lemo Pannkot? Bondye beni nou zanmi mwen jodi a m pa fè video a tèlman long paske lè sa na pran plis tan nou pou nou tande li ke Bondye beni nou ke Bondye antoure nou se sèvant nou Beatrice Prioly ki te monte sou chanèl la ki te pataje etid sa ansanm avèk nou pataje abòne Epi like. Peze ti pous la. Ke Bondye beni nou.